E jan ke n te di l sou lin nan, nou gen Architect Ginette Chérubin ki fè yon gwo emosyon pandan l sote sou wout Sid lan e l ap antre Pòtoprens nan nivo Leyogàn. L al pantan sou yon kadav k ap boule nan antre Leyogàn men nan yon endiferans total. Ginette.
Wi Liliane, bon, M oblije rele radyo Kiskeya paske m sot lan sid la, lè m rive lan antre Leyogàn nan, lan mitan lari a, m wè yon mas bagay atè a, e tou nwa. Alò, ou pa ko kab wè non si s on moun, tèlman ke bagay la rache atè a konsa. Se yon bout pye Avèk kèlke rad sal ki atè a ki fè nou wè son yon moun li ye lè nap apwoche nou vin wè pi byen. Sak chokem nan se ke son moun Liliane m pa konn ki koz ki fè yo boule moun nan se yon kesyon de vanjans ou kwa men imaj sa se bagay m te wè lè yo tap boule makout sou Duvalier e menm la ankò moun yo on dirè yo te mete yo sou twotwa la se lan mitan on wout nasyonal lan antre yon vil epi map pase ba ou gen enpresyon bagay la fre toujou. M pa kab dekri, m pa kab dekri bagay la. Nou pase men sak choke m, se moun yo kap fè travay yo nòmalman nan lari a. Pèsonn pa wè anyen, chak moun ap vakè okipe pasew e li al bon gon tan yo tap voye dra sou moun nan. Gon tan gen lè wap wè atwoupman ki sezi wè sak pase a. Men la banalizasyon, nivo de banalizasyon de la mò la li terib Liliane. Tankou m diw m pa konn ki rezon ki fè ke sa fèt. Nou pa bezwen konn ki rezon, men son èt imen. Alò w tande nou rive yon stad kote ke lavi pa respekte, lamò banalize. Moun, se kòm si son bèt ki te lan lari a. Yo menm di w kounye a moun ap manje moun. Viviane, nan ki bon nou ale nan peyi sa a? Mwen menm se sa ki fè m revòlte. M pa konn kòman m eksplike sa m resanti a. Paske se peyi m. M chwazi m ret nan peyi m. M pati sèlman pou m al etidye, pou m al fè konferans pou vakans. Men, kounye a, Liliane, m kòmanse pa rekonèt mwen ankò nan pèp sa a. M pa rekonèt mwen ankò, Liliane. E kote moun ki la pou mete lòd yo? Kote majistra pou fè retire kadav la nan lari a? Kote sante piblik si majistra pa la? Kote lapolis? M pa konprann, Liliane. Lè bandi lego fèmen bak sou se peyi. M pa konprann sa kap rive a. M panse ke moman nap viv la osi trajik ke diktati a oubyen apreseyis lan. M pa konn kijan w viv li w menm. Men mwen menm mwen deja sou chòk. Yon kolèg mwen enjenyè Gaillard, m konn sa ki. 7 bal. Yon pwofesè menm kote avè w.
Epi yo gen yon raj, yo gen yon ti raj de tue. Paske yo pa bal 2 bal non. Yo pa ban nou bal non. Yo pa mande lajan non. Yo pran sa pou yo pran yo triblel de 7 bal on raj de tye lan peyi a Liliane qu'est-ce qui se passe? Où sont les autorités? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils touchent de l'argent? Et pourquoi ils ne s'en vont pas à la fin? M pa konnen mwen menm sa kap regle lan peyi sa nou menm jan nou yon savann imajine wap pase la avèk yon timoun 3 4 ans pou yon imaj konsa non non vrèman se plus supportable Liliane. Wi Jina tou em tap koute w m te prefere ou temwanye paske m santi w te tèlman choke bon ou banm chòk la tou byen antandi bon nou tout tou nan menm sitiyasyon men nan sa ki konsène kadav sa ou te wè k tap boule nan antre Leyogàn nan gen yon oditè ki te temwen k sot rele m toutalè a la li di m se yon vòlè. E te gen 2 timoun ki te sou motosikèt ki ta pral lekòl. Liliane pa bezwen, eskize m wi Liliane ou pa bezwen di ki sa moun nan ye men se yon moun. Wi, non se yon èt imen. Men la jistis pa fè travay li. Enpinite. Ginette, sa ki enpòtan pou konprann nan, jisteman sa w t ap mande kote otorite yo, paske enpinite a vin fè moun yo, se yo menm k ap reyaji, k ap bay tèt yo jistis. Se sa ki grav la. Ebyen wi se sa wi, se yon chèn, se yon chèn enfènal. Le fèt ke yo pa pa gen ase polis ou byen pa gen polis ki pou fè travay yo polisye yo ki pou arete moun nan la menm e pa gen jistis lè yo mennen moun nan la jistis nan jistis nan se nan gòdèt lap se pare se gran nèg ki ka achte jistis malere pa jwenn jistis tout sa vin fè ke depi yon moun tonbe anba men yon moun lè yo akize li pa menm bezwen konnen si se vre si se pa vre e moun nan bay tèt li jistis son bagay terib e se sak esplike diferans wap pale a. Lè w pase Leyogàn la, w pa wè pèsonn moun ki ap fè w dilijans.
Men ou konn poukisa m rele w Liliane? Se paske kanmenm, m rele w yon moun, pwofesè ke m konnen Leyogàn. Mwen di, ban m nimewo meri a. Bagay sa pa, m bezwen konnen l. Si m te kapab pale a mè a la omwen, m ta di, men leve bagay sa a nan mitan lari a. Bon, moun nan pa kapab jwenn li. Mwen rele senatè Dumont. Se pa son wòl!

Machin timoun sa yo ki ta al fè jounen nan Fò Jak e Aleksann e lè y ap desann Montay Nwa yo fè aksidan, plizyè ladan yo te mouri. Machin nan fè konbyen jou se t on tòti li ye pou mwen chak tan ap pase. Mwen soulaje apre plizyè jou imajine apèn si yo fèk retire machin nan. Machin nan kraze, li rete la fè plizyè jou, pa gen okenn moun ki retire l. E se, bon, majistra nou yo, e bra yo chaje, lè w ap gade fatra ki gen nan lari Pòtoprens, nan, se terib. Lè w gade kochon k ap manje nan fatra, kabrit, a, a, pa gen bouch ki nèt. Nan pa de agiman. Nou pa gen agiman ankò, Liliane. Pou nou defan sa peyi sa.
Nou preske a kour d'argument kounye a la. Bagay yo rive yon pwen.
Bon, mwen m panse sa m ta vle di antouka pou fini an paske se pa yon entèvyou m ap fè avèk ou, se yon apèl sou le sijè konsa. Non, se te yon temwanyaj. Mwen menm, sa yo nou rele majorite ki pe a, la majorite ki ne parle pas, li konplis tou, li konplis menm. Li fè ke se nou k ap peye konplisite l la. Fòk tout moun di yon bagay, fòk tout moun leve kanpe. Mwen se sa m ta di. M sot ap tande Janè Jadòt la pa rapò a lamò konfrè a la. Li di ke etidyan pral fè yon manifestasyon. Men sa se ne sera pas une manifestation politique. Mezanmi soti lakay nou al Mayal Mache non pou nou di non. Mayal Mache nou pa gen zam nou menm. Men omwen Mayal Mache se se de pou tè mon Dye. Paske bagay la ap vin sou nou tou hein.

M sonje Arnold Antonin te jwe yon gwo wòl ladan l, yo te pibliye anpil foto ki di konsa, kontrèman a pwovèb ki di je wè bouch pè, te di non je wè fòk bouch pale nan peryòd terib afè kidnapin yo, e sa te bay yon gwo rezilta paske te gen anpil moun nan sosyete sivil la ki te pote kole. Ou sonje kanpay sa a?

Dakò Liliane. Mèsi. Bòn aprèmidi. Architect Ginette Chérubin yon kri dalarm sou sitiyasyon peyi a, yon sitiyasyon terib, entenab. N ap fon lòt kout pye nan aktyalite entènasyonal la, nou di w tansyon se pa bese l ap bese ant Etazini ak Iran, Gòlf Arabo-Pèsik lan. kote Etazini deside, selon Pentagòn, pou l voye militè andiplis al nan zòn nan pou defann enterè l, yon zòn eksploziv kote w gen Israyèl, Iran, Arabi Saoudit, e ladan yo de se alye ameriken, epi w gen pwoblèm Arabi Saoudit avèk Iran k ap goumen pou lidèchip nan mond mizilman, arabo-mizilman. E kote bò kote Arabi Saoudit trè konsèvatè yo menm se Sunit, alòske bò kote Iranyen yo, yo menm Pers yo, fò w pa konfonn yo, yo se yon lòt sivilizasyon, yon lòt kilti, yo menm yo se Chiyit. E Iran pa p sede anba ankenn presyon Ameriken e li pa p fè bak, jamè li pa p fè bak nan sa ki konsène objektif li fikse tèt li, menmsi. Ameriken ta vin pou l anglouti anba bonm, e se sa jounen jodi a Prezidan Hassan Rouhani deklare selon ajans ofisyèl Iran IRNA. Wi, n ap fè rezistans e kont enmi nou yo. Fòk enmi nou yo konn sa. Menm si yo vin bonbade tè nou an. Menm si pitit nou yo tonbe, yo tounen martyr, menm si pitit nou yo blese, menm si yo arete pitit nou yo, nou pap fè bak, nou pap renonse a objektif endepandans nou fikse tèt nou, ni nou pap janm renonse ak fyète nou antanke pèp, se sa prezidan iranyen an deklare. pandan on seremoni komemorasyon lagè Iran-Irak la. Donald Trump, prezidan ameriken an, te menase dimanch nan Repiblik Islamik lan kote li di lap detwi l, li te fè menas sa deja kont Kore di Nò epi apre wè a kisa sa te abouti, al chita ak dirijan Kore di Nò lan, ebyen li menase pou l efase. Iran e sou kat mondyal la. Etazini anvan sa deja voye militè an ranfò nan Gòlf Arabo-Pèsik lan, kote li di Iran reprezante yon gwo menas pou enterè l ak alye l yo nan zòn nan. N ap vini lakay pa nou, Senatè Sid nan phtk, Pierre François Sildor, ki fè pati de komisyon spesyal kap analize pyès minis ki ta dwe ale nan kabinè ministeryèl Jean Michel Lapin an, bon fòk nou di w yo pibliye yon lòt arete ankò, tèlman gen arete kap pibliye nou mande ki itilite sa genyen pou chak fwa, paske n pa konnen si pap gen modifikasyon, e li fè konnen ke egzekitif lan deja voye nan sena dosye 4 nouvo minis yo mete nan kabinè a, e senatè sa ki fè pati de majorite prezidansyèl la. anonse komisyon l ladann nan pral analize dosye nouvo minis yo pou l bay rapò l nan semèn sa a menm. Selon palmantè phtk Sid lan, komisyon an ap gen tan pare si tout fwa biwo a ta vle òganize seyans ratifikasyon deklarasyon politik jeneral premye minis nonmen an, sa pral twazyèm tantatif lan pandan wikenn nan, tantativ la pandan wikenn nan. E konsènan menas e senatè opozisyon yo e gwoup 4 lan fè pou yo anpeche. Seyans sa fèt e Senatè Kato te di fòk pa gen ankenn minis ki te nan gouvènman Seyant ki retounen anba. Nou konnen gen 8 ki te nan gouvènman Seyant k ap retounen nan kabinè sa. Ebyen Senatè Pierre François Sildor mande Prezidan Sena Carl Murat Cantave pou l pran responsabilite l pou seyans lan fwa sa dewoule kòm sa dwa. N ap tande l ki te pale konsa nan mikwo Vilner Joseph. Je reçois un appel ce matin du secrétaire général Docteur Rony Gillot disant que l'exécutif a acheminé les pièces du nouvel arrêté. Et comme gen 4 nouveaux ministres et gen yon travay ki te fèt avèk ansyen minis lan yo, nou vin chèche pyès sa yo pou n al fè menm travay ki te fèt pou ansyen minis lan yo pou 4 nouveaux ministres ke gouvènman an nome nan nouvel arrete ki fèt.

M gen 3 sou komisyon, m gen 3 lo la, 4 sou komis, 3 sou komisyon, m gen 3 lo la, m pral distribiye ba yo men m panse ke demen y ape travay, nou ka konplete rapò a pwobableman nan wikenn nan, samdi, dimanch yo ka konplete rapò a pou n rann li disponib pou biwo sena a. Kòman w wè prezans Roudy Alain nan nouvèl arete a? Menm jan avèk prezans tout lòt minis lan yo, se pa yon bagay prezidan an ka fè egzekitif la nonmen moun li vle. Gen yon biwo, se biwo a prezide pa prezidan Cantave. Se li menm ki pou mèt tout an èv pou l anpeche ke seyans, yo bòykote seyans lan. Se li menm ki pou ale pale avèk senatè ki nan opozisyon modere ou ankò opozisyon non modere. Pou yo respekte, pou yo gen konpòteman demokratik, pou yo gen konpòteman ki respekte e biwo a, e asanble dè senatè, e sitwayen nan peyi a. Alò, anfèt, pa rapò avèk ou di a, piske gen moun ki estime ke prezidan, tèt prezidan twò rèd nan dosye sa a, ki avi pa ou sou sa? Bon, m pa konn ki mal ou di a li fè a moun ki gen, ki wè l kòm iritan. M pa konn dosye mèsenè a, m konnen te gen yon dosye moun ki te rantre la, yo di se mèsenè yo ye, men lajistis pa janm pwononse l di se mèsenè yo ye, sa fè m pa ka di sa mwen menm. Men kòm iritan gen moun ki di prezidan ale twò lwen paske son pwovokasyon gen moun ki di leve kont Roudy a li. M tande sa moun ki fè pou deklarasyon a la près men se lè opozisyon se pa pozisyon pa m respekte pozisyon pa yo e opinyon pa yo tou. Majorite a prè pou l tande enonse politik jeneral la pou l analize l pou l diskite l e chaken a deside kòm yo vle. Vwala, se Senatè Pierre François Sildor phtk Sud nan mikwo Vilner Joseph. Avan sa se Senatè Grand'Anse Sorel Jacinthe, Inite, alye pouvwa, li di l pa gen pwoblèm ak kèk egzijans gwoup 4 senatè yo fè pou seyans ratifikasyon politik jeneral premye minis nonmen an ta rive fèt sepandan, Li estime Gwoup 4 lan, n ap site, depase limit lè yo mande pou ankenn minis nan ansyen gouvènman an pa fè pati de nouvo kabinè ministeryèl. Palmantè a mande kòlèg li yo rete nan limit pouvwa konstitisyonèl yo ak sa lalwa ba yo. Selon Senatè Sorel Jacinthe, Gouvènman an ki poko ratifye nan Paleman an genyen gwo konsekans, daprè sa l di, sou lavi peyi a. Senatè Sorel Jacinthe fè konnen se sèl yon gouvènman n ap site lejitim k ap kapab abòde divès pwoblèm peyi a ap fè fas jounen jodi a, n ap tande l nan mikwo Vilner Joseph. Pou m panse gen de konpwomi de par e dot ki pou fèt. Kèlke pa yon gouvèneman, se le prezidan de la repiblik e son staf

Si moun nan li anndan gouvènman an pa gen okenn ripti ki te fèt, enben l kapab Premye minis. Se konsa l toujou fèt. Jan Michèl Lapin antanke Premye minis, antanke minis kilti, kounye a minis, li pa bezwen dechaje. Toutotan ke pa genyen yon akò, yon dyalòg, yon kote yon bagay pale. Si se pou mete gouvèneman an, toutotan ke arete a pa soti, swivan jan yo konprann, jan analiz la, li fèt, yo konn kiyès y ap chanje, kiyès yo p ap chanje, kiyès ki konfòm, kiyès yo pa konfòm, donk, nou pa kapab di nou pral fè seyans. Nou pral fè seyans pou kisa? Èske pwoblèm yo rezoud? Donk, m panse ke prezidan Sena a, li mande yon konferans dè prezidan, byenke yo fè plizyè deja. Apre konferans dè prezidan an, nou pral konnen, swivan lè prensip, ki lè n ap fè, n ap reprann seyans lan. Vwala se senatè Sorel Jacet, Inite, Grandans. Epi youn nan 4 senatè ki rive fè an 2 fwa deklarasyon politik jeneral Jean Michel Lapin an echwe, Nenel Cassy, senatè Nip, kwè se yon.